Ou komanse pale prof Willy. Misye rele Jordan Wilson Jean Toutou. Yo misye rele Jean Toutou.
Bon twòp moun konnen male. Paske. Li te konn fè yon de live lan wi cheri. Anglè ou renmen pale mwen m pa pale anglè. Panse mwen wi, ou konnen m di w m renmen w bebe, panse mwen, kòmsi kòmsi m bezwen renmen avè w, panse mwen. Wap jwenn wap jwenn yon fanm ki koze avè w tande, panse mwen tande bebe. Map fè sa.
Ok baby.
Bye bye.
Uhmm.
Moun yo bay ti malere a tout non. Yo di l rele jolibwa. Ah, nou wè m konn koze. Ah m konn koze, gade yon bèl mesye k rele nan live lan la, m koze avè l kareman. M koze avè l e m jis pa bon, ou konprann? M koze m jis pa bon, m pa pase. Pase gen moun ou koze avè l, gen mesye a pa fasil. Gen moun ki fasil, ou konprann? Misye pa fasil ditou, pase m koze avè l m pa bon.

E m panse yon lòt moun ki te kote w la bebe. Ou konnen baby poukisa m rele w nan live la aswè a la? E? Mwen gen yon ti pwoblèm.
Pwoblèm ki sa? M gen yon nèg chak lè m ap fè lanmou avè l, kòm si son m ba li yo li di m e pa son sa yo l renmen. Kòm si m bezwen chanje vibe mwen.
Sa w bezwen fè? Kòm si m bezwen chanje vibe lan, kòm si m bezwen ba yon lòt son. Kòmsi m ta renmen kòmsi pou moutre m kijan w konn fè pou m wè si m ka eseye avèk ton paw la pou m wè si map pase.
Gade l bezwen m gade live la wi fèm di sa. Bebe, banm sou bagay cheri. Wè yon moun pa janm fin konnen. Adou. Lè w aprann li pi bon pou ou, konprann? Adou wi.
Yon moun pa janm fin konnen nan lavi. Sa vle di mwen m avèw. Adou tande.
Moun nan pwoblèm li gen avèm lè lap fè bagay avèm se plenn mwen plenn sèlman ou konprann se humm humm e kòm si yon moun kap pot bout chak chabon ap moutade yo ou konprann sa m santi m tankou moun ki ki pran gwo kout pwen nan do ki gen gwo doulè ou konprann sa e di m bezwen chanje ton an kòm si m pa ta renmen fè humm humm an kòm si m bezwen yon lòt ton kòm si pou m wè si moun nan ka santi l nan po l.
Ebyen ok fè konsa humm.

Komsi, konsa map fè sèt mwen? A dawonn damou tounen pou wap fè sa. Pou wap di, ay dawonn. Wouyy. Wouyy dawonn. Ok map pran yon bo talè talè talè talè ok talè. Non non non bo sa al fèm mal.

Oh li met tou yo pap santil non.
Se de bwa voye ou pou move prèt ou pap santil non. E depi voye a nan wout vre ou pa santi anyen non.
Voye a kap vini wè lè voye a vin vini. Ou tou dòmi baz. Ey ou pa depi ou fin voye ou pa tou dòmi Djouly. E eske ou gen bann ale. Mwen m gen bann. M pa konn sak fè sa.
Lanmèd.

Bon m di w Arly, tankou la, dènyèman an la, bagay sa m pral di w la, m pa vle l ofanse w non, ou konprann? Li pa pran lari, ou mèt lage l. Li pa pran lari non, nou pa sou lèzond non. Non, nou pa sou lèzond. M gen yon ti pwoblèm, m pa konnen, dènyèman an la, m t ap, m t ap fon yon ti bèf, ou konprann? Kounya la m pa konnen si se fè m pa fè l byen oubyen m mòde moun nan. Kòmsi m santi moun nan pa yes nan bagay lan, kòmsi m ta renmen pi konn fè l, kòmsi kijan w panse m ka. Ooh kèt! Bon, ban mwen yon minit, ban m 5 minit. Non, ban mwen yon minit. M ap relanse dèt mwen, epi m pral chache yon boutèy pou m mete nan bouch mwen pou m montre w kòman pou fè. Ok bebe, m ap tann ou. M ap tann ou baby. Ok bebe.
M ap tann ou cheri. Wi bebe. Fè m rele.
Wè a li te kraze. Wè a li tounen kraze m ale. Depi w pa fè m rele w nan live lan ankò, m ap fè gwo zen avè w. Men bann renmen zen. Nou gentan di zen an près. Men nou renmen zen. Nou renmen, nou renmen z. Humm. Ou la? Ti moun rele lè sa w nan live lan? Bon map bat aktris mwen sa. Map bat li wi. Bon lè sa w nan live lan? Epi wap banm kou. Adwe, Adwe. Adou yo pa bonm kou Adou sa fò. Adou yo pa bonm kou. Adou pa merite tout sa yo. Tout mizè sa wap fèm pase a la. M ta renmen konnen sa wap vin fè nan live la sil pa lè pou dòmi. On aktris menm genyen nan live lan la. e m wèl poko lè poul dòmi e mennaj mwen sou anba live lan silvouplè fèm konnen si poum ret live toujou paske m bezwen konn si marim anba live lan poum ka al bay marim lanmou se pa menm jan lè map brase danm enben banm eseye rele w pou ka moutre m banm rele w bebe tankou la e pa menm jan lè wap manje yon kiyè diri. E goute pranl. Pou ki sa ou pa pranl? E gen yon moun ki di Djoulie bouzen. Pataje cheri. Pataje. Al dòmi wi. Pa met men nan jou al dòmi. Maman ni kante m rele an m reypou. Gen yon moun ki di granmoun dan ble. Pou m rele granmoun, m pa rele granmoun nan live lan. M pa rele granmoun nan live lan. Adour, sa k gen la, Jimmy, m anfòm baby, ou toujou dous, Djouly. Ki kaka sa e pa gen yon nèg ki di si m toujou dous. M pa janm renmen avèk yon moun pou m pa t konnen l tande cheri pa vin Pa vin dim esim toujou dous nan lavi la pou yo ka konnen w te renmen ak gwo moun. Tande? Pa vin fè manti sou mwen. Yo di konsa, moun ki di rat la, yo di retire rat la met manman. Moun ap di wa dou trè zo rat. Ou kwè fre, kòm di l retire rat la pou mete manman l ka nan zen. Pa di betiz cheri. Se ti moun. Sa sou moun anpil. Pa di betiz sou mwen, ou konnen m pa renmen sa.
M gentan bal repons lan tou. Bal repons anba live lan bebe pa sonel nan tout zorey mwen. Ebyen pran la pran apel la non cheri. Allo? Yo. E pa son gason e pou met yon fanm nan profil ou. Sa e madanm mwen. Koman madanm ou an men?
Ou pa konprann? Fèmen fè mwa non tog.
Nan nan fè nwa. Koman w fè nan fè nwa?
Pa gen limyè Ayiti mwen ye. An men babay cheri. Ma nan fè nwa avè w. Genlè bezwen kidnape m. Ou Ayiti ou nan fè nwa. Ou Ayiti ou nan fè nwa madanm ou met yon fanm nan pwofil ou. Kounye w ap vin fè moun fè makak.

Mwen ale nou ale. Kijan, kijan, kom si, kijan, kom si. Mwen m gen zong wi, ou konpren? Non, fwa pran sa, pran sa. Sa.
Fè kon sa.
Wi. Mwen lan bouch ou.
Zong mwen sal, mwen pa zong mwen plen mikwòb, ou mèt ale, map. Mwen pa zong mwen sal.

Pou m ka tou kapab pou fouye bouch ou pou antre. Aly, wè, ban m di w yon bagay, ou son move matmwazèl lekòl. Mwen m son elèv, ou son matmwazèl. Lè matmwazèl la ap montre yon elèv yon bagay, dabò, menm si elèv la pa gen plim nan men li. Li fè teyori avè l anvan. Li fè teyori avè l anvan. Ok. Kami ap blaze w wi.
Ok. Ou wè kòman w ti apèsi Aly. Aly, ok. Premyèman ou fèmen de je w.

Non m gen limyè de rezèv. Yo ban mwen ti limyè. Gade kòm si yo kòl sou sa. Kòm si depi m santi, kòm si l pi sweet lè m si lè w kite je w ouvè w ap gad moun nan. Non bagay sa w pa kite je w ouvè pou w gad moun monchè. An.
An w pa kite je a ouvè? Non.
Ok baby. An men ale non.
Epi.

Talè m pran limyè m ankò. Eeew
Antoulèka timoun Djouly ki lè vin wap sòti lòt epizòd la. E map fè map gen tounaj demen oubyen aprè demen dimanch? Non demen dimanch se a 5 è peyi an ap bloke m panse ap gen tounaj lendi si Bondye vle demen wap okipe? Manti wi ou la pou wè Djouly sèl aprè semèn sa. Demen se vre ap okipe? Non.

Yon kochon! Ey, mwen mèt li yon kochon, wi.
Ey, talè, talè, ki ze ou menm avèk Adou ap debat la?
Non, m di Adou konsa, fò l pa fè m sa. Pase depi semèn pase a, m wè w ap poste Adou.

Depi de fanm ap pale nou gentan di konsa yo madivin, bon kote madivin sa yo ap vin ranse nan balay mwen, masisi sa yo pa janm pa konn moun ki madivin. Di misye konsa voye manmanl la fè madivin avèl si manmanl pa la. Yo panse depi 2 madivin renmen yo pap jwenn yoyo nan dèyè yo. Mwen mwen pa nan kay sa non boo. Yo pap jwenn zouti a, zouti a ho vide.
Bebe male m pa vle fache nan live lan m te.

Hey banm di yon bagay bebe. M gen domi cheri kite m al domi ou kwè map domi banm moutou. Hey vèmin ake pandan m gen lòlò te gen domi m pral met pou ou sou whatsapp kounya. Bebe pa fè sa pa fè sa pa fè sa. Pa fè sa bebe. Ou wè yon ti fim pral gade epi lap domi. Kami di ti sa lap di la pou pou ale. Kamini.
Yes. Demen se map pot kado pou ou tande cheri.
Oh.

Hey, papi G di m konsa. Yo pa ka de jou yo fè la Haiti al konyen bouzen se voup voup. Male E tou men sa w fè m la wi. M pa janm achte Male. fredi. E pou fè m dlo se voup voup. voup voup. Male.
Hey m te kontan live avèk nou jodi an timoun, m tap la, m tap trip avèk zanmi m Ali.